Why wap bay manti? Depi m tande pou pale a moun ou pral cancel residans. Sa gen cancel residans ou an menn? Ka fucking residans ou pral fè mwen? Depi dat m pa gen residans m pat fout moun, m pa fout konn vwayaje. Fucking cancel li. Dayè djòl bòkyò la te dil deja nan nan diri danje l te di e bagay sa se bagay ki te gentan fout li pou cancel. Wap vin pale wap cancel. Ki mete bonda m ou cancel residans. M pat tande bay manzè lèzye non. M pap shada.

Ou te konfonn moun ki vann sponsor poko fin detwim toujou? Ou poko fin detwim? Sonje gon Bondye nan syèl la. Tou tan avk yon moun, m pa fè w anyen. Dayè se ou k fè m. Tout moun wè l klè. Tout la sosyete a wè se ou k fè m. M pa fè w anyen.
Tout moun konn kite tout moun toujou ansanm yo kite kite avèk yon moun pou anyen non cheval. Ou ekri m, ou ekri m gen lwa poko vle reponn. E fout fanm mwen ankò, pa fanm mwen ankò, pa madanm mwen ankò. M gen dwa pa vle reponn, m reponn lè m vle, lè lide m di m Si m wè w ekri m ou di m Briana gen tèt fè mal wi m ap reponn rapid Ayana gen tèt fè mal m ap reponn rapid. M ap vin di rele w, m rele lè m vle, lè lide m di m. Wap vin met kriye, wap vin met voye mesaj oh m pa voye kob, m pa voye kob depi novanb m kite kay m pa voye kob. Kob kay la, kob kay ou te di ou tap bay la, se sa yo di, e pa kob yo di pa voye. Sesi sela, machin ou, ki mele? Non kob kay la ou pa voye. M pa gen kob kay pou m voye, m pa gen kob kay pou m voye.

M sonje lè m ta manzè, m te gen yon diskisyon ansanm avè l, li te di m, depi yon nèg ap konyen l fò l peye tout bagay pou pitit li. Se sa w te di m. Enben menm bagay la wi. Nèg k ap konyen w lan fè l peye tout bagay pou pitit li, tout bagay pou ou, malgre m pa kite m pa vle moun vin bay pou pitit mwen manje, pitit mwen bagay sa yo. Men w gen yon nèg k ap konyen w, ou gen yon foli damou, al fout damou, e kounya w gen e kounya ou poko anyen. Epa blaze w t ap blaze Shabba, t ap poste foto, ou si w poko fin poste foto toujou. Kaka papa. Foute poste foto djòl bòkyè, djòl kaka, djòl santi ki pa gon gout nan boundal ap vin blaze m pale kaka sou pitit mwen sou rezo so sou Jimmy Danje epi kounye a kounye a wap vin dim pou m kanp kay Gade fou Junior kòman kanp kay la Anmè son makak Mwen menm pam di sa e papa timoun yo e. Te ka peye kay wi.
Bon nèg te ka peye kay. Li raple kay mwen menm m gon diskisyon ak madanm mwen nou paka ret ansanm ankò mwen pran desizyon m akoz gen diskisyon pat gen e pat bagay nèg li tap koupe sou mwen li tap konyen mache konyen sou mwen m tap m tap di ok se nòmal m pap fèm peye kay pou li ak pitit mwen men nan kondisyon sa nèg ou an kap peye kay ou kòman mwen pou peye kay la wap wè son makak mwen ye. Son moun ki te byen pat konnenl byen lal fè komsi wal chache kote ki pi byen pou ou an jere tèt ou se konsal ye wi yon moun fin blazem konsa sou rezo sosyo tout moun ap griyen dan sou mwen lè mal jwe bal epa jèn an ou genlè panse se pi gwo mal se pi gwo mal se pi gwo frap mwen pran nan vim wi sa sa mwen gen kouraj pou mwen fè moun pi mal pou mwen fè tèt mwen mal m pa jwe tèt mwen pa mache m pa fè anyen ki mal se pi gwo mal wi. Manzè fèm detwim sou rezo sosyo fè moun griyen dan sou mwen ui. Te panse ou kite post anvan.
Ou gade panse son ti bagay piti li ye Sa m panse k piti an. Fè nèg ap fè moun ap griyen dan sou mwen li fin konnya nèg li an nan jodi demen maten lèm sòti ansanm avèm epi mal nan klèb nèg lan la zanmi nèg lan la epi moun ap griyen dan sou mwen ooh Kilè sa? Nan monchè.
Oh non. Se pi gwo mal, pi gwo frap mwen pran nan vim sa. Moun ap gen don sou ou, sou fanmiw. M just paka di anyen, kisa m pral di? M just pran frap yo, yap anmèdem, m pran frap yo lè map jwe bal. Paske eske m ka di, eske m ka di, se yon bouzen li ye, se tèt bagay, non m pa ka foye tèt mwen la, li se manman pitit mwen, li se, li se e li k ap leve pitit mwen, m pa ka di anyen, m just koule, se m yon ti frap li ye, m pran frap mwen, m, m, m pran l, m bay avè l. Men, li ka manzè panse tankou bagay yo fasil konsa, li pa ka fasil konsa ma chè, pou vin fè gwo kaka sa pou panse l ka fasil konsa, negatif ma chè, li pa janm fasil. Epi m di Bondye, Bondye ap gen yon moun ban mwen. Map alèz map viv byen san strès san strès Bondye ap voye moun ban mwen kanmenm m pa bat kòm m pa bat kòm non m poze m se pitit Bondye m konn kèm m pa di m pa merite sa m pa di m pafè non m pa di mwen k pi bon gason sou latè. Menm map merite sa. Pou si pou yon fim marye ansanm avèw pou detwim konsa. Detwim devan sosyete. M son pèsonaj piblik. M plen enmi. Men sa ou te premye mete post wi. Lap body kounya lap pran plezi avèl. Pam te fè la te twò mal monchè. Pam te fè la te twò mal. M pat kouche bon zanmiw pandanm avèw. M pat al manyen pitit fiw pandanm ansanm avèw. M pat konn fè anyen ki mal. Lè m reflechi, m di kisa m te fè ki mal pou fè m sa. Sa se twòp m si se yon zam ou pran, ou plen avèk katouch epi ou tripe pa bal tou kanpe wi. Sa vle di m pou malgre m ret nan nan m ret nan zòn mwen gen Hein? Sak pase? Talè m nan telefòn m ap reponn yon bagay enpòtan la. Yeah so malgre mwen malgre mwen fin mwen fin mwen fin fè mwen fin pran malgre m fin pran tout frap sa yo epi moun yo kontinye ap fè ap fè ap bay manti sou mwen mache rele moun djakout rele sesi bay manti sou mwen so poko fin detwi m menn Men se paske w te di w t ap fè yon bagay, e pa di w t ap fè li menm. Pa bliye karma pa fè twòp pou l pa tounen nan bouda w. Lè ou tounen nan boudon ou pa di se mwen menm kap fè w mal, se mwen kap fè, m konnen yo pral tou nan maji, yo pral di yo pral di maji m fè, yo pral di tout bagay m fè. Fè enfò byen pou lè kama tounen nan boudon pou pa di se Shabba ki tal chache fè w nenpòt bagay. Sèl sa m ka di. But kounya kòm ou la, wap tande, map tou di w sa, kòm ou m pa gen nimewo w, m pa gen nimewo w, m pa gen nimewo m pa la timoun yo, se swa jan m te konn kominike avè yo lè yo ansanm avè w,

Ou tande m Junia? Wi m tande wi. Kòm m pa konnen si papa ti manzè ap tande w si bay info mwen. Wi Claudia ap tande w wi. Mesye ou k te rele moun yo te di moun yo ap voye 750 dola ak kay se sa k fè Claudia te rele mesye a mande l kote kòb ou te di tap voye pou kay timoun yo. Li di lap mete kòb pa li pa gen pwoblèm li mete kòb pa l men se pati pa timoun yo.
Ki bagay pati pa timoun sa wap pale la? Se pa nan kay la yo domi?

Pa mete m nan bagay sa. Pa met tout bagay sa yo nan. Pa met tout bagay sa yo paske mwen menm m pa fè manzè ap vin bay manti sou mwen wap di m pa peye. M voye an tou m bay 3000 pou sa. Ou pa peye kay la vre.